Pa gen nèg ki te pi frekan ke misye nan boulanje a. A, anben, anben, jan m di w la, m a pale avè w pita. Wa ban m yon kòls. Oke, oke, oke, oke, n a pale. Ou. Mwen di jèm pote pou ou. Anben mèsi pa oubyen. Non bè, kòm son bagay tou m pa rantre nan pawòl moun non. Kòm si m tande wap pale a moun nan tankou moun nan se lajan lap mande. Ou pa ka ap di travay di kounye a wap fè moun gade lajan w konsa non. Bon ou konnen, menm lè yon nèg pa gen anpil nan men w, lè yon zanmi rele w, li adrese w, se lanmò l genyen.

Monchè monchè janm di w la pa gen pwoblèm nan bagay yo paske nan lavi a chak moun konn fè yon echèk nan vi w gon moman w rive se kilbite w kilbite w pa tonbe si jodi a ou gen pwoblèm se pa genyen m genyen non ou rele m ou adrese mwen Se nòmalman pou m goumen pou m sipòte w. Anben ban m di w yon ti koze. Se kay ou kòmè m rele la, ban m rele w oswa rele m pita n a pale de sa. Ou pa bezwen gen pwoblèm mete moun nan kouche nan mòg. Lèfini ou menm n a konn sa pou nou fè. Ka lanmò se ka prete l ye.

Wap pale ansanm avek yon moun la. Wap pale de kob. Monchè non men ou pa kap travay di jan wap travay di a la epi kounye a pou wap pran lajan pou wap ba moun non. Bon Suzette! M son nèg gen bon kè. E sal fè gen anpil moun pou pranm pou yo pranm pou mawozo. Si fanm sila Ou nan yon sitiyasyon, gen yon moun ki nan yon sitiyasyonn li menm, li rele w, l adrese ou, se nòmalman pou w ede l. Wi m dakò wi men pou jan w travay di a la imajine w wap travay ti lanbè m pran ti kòb ou se pou sere pou manje pou peye bil ou nan peyi blan ou kite moun pou wap fè kado lajan. Si se t pou manje a m pa gen pwoblèm depi w wè m ale kay madan Roger a la m ale nan ti magazin nan la M achte 8 grenn bannann e 3 mazoubèl, 6 aransò, 4 aransèl. Mwen mete l la, l ap ban m semèn. Non, non, e konsa defwa m toujou anba garaye, paske si m nan pozisyon, mwen gen lajan m, mwen travay, m ap sere lajan m pou m ede moun, mwen menm fò m ka byen manje. Lè m achte 8 grenn bannann, l ap ban m 7 jou. ok paske m pa si tèlman gran manjè m pa depi m fè bouyon aransò mwen m rete lan la pran yon semèn aransò m mele avèk aransè l mwen bay fòs aa jan nou bay glase a aa bagay kowona viris la tout moun oblije bwè bagay cho konprann men ou pa bezwen pè m non. M pa m pa pran lari mache frite kay moun non Ou konnen pou atansyon mwen gen pou ou Konprann Ou pa bezwen pè Ayy Bon size Apa chak lè m vin la M pa janm kwaze a ti jènjan w nan

Anbyen, lage la pral fè elemantè 2, lap fè elemantè 3, elemantè 4. Hehehehe Timoun yo e grandi yap grandi.
Ohh si yo grandi men lèw gade ti pitit la li pa tèlman vin gran men wotè ti gason an ooh li fè Suzette lè map rete m wè map fin granmoun gada laj mwen m pa janm ka fon timoun.

So yo te fèl janbe kot on chen on chwal te pat goumen lè fini manman an te bezwenn prann fòs li te fè manmzèl al al vire pou manmzèl te malad yo mete yo tap fon aji pou li yo virel nan plas chwal la depi lè sa yo te deja konnen l pap ka fè timoun bon Bondye fèm kite a ti mari mwen menm rèv mwen sizèt se pou m te gen on fanm menm jan avèw. Non se te rèv mwen. Paske ou se yon bon moun. Paske chak nèg nan li a, yo bezwen yon fanm. Mwen menm m pa, e pa paske ou se yon bèl fanm, m pa yon nèg, m pran fanm pou bèl. Paske bèl fanm nan, se malè, se danje yo ye. Bèl fanm alèkile se danje. Yon sèl bagay, tankou m te di w deja.

Bondye met yon moun sou chemen mwen pou konprann, pou ede mwen pou m viv ansanm avèk li. Paske Lanbè, tankou ou di a, m pa yon move fanm vre, men pafwa se yo k pa gen bon chans. Lè w se yon bon moun, ou pa janm ka jwenn yon bon parèy ou non. Amèn Suzette! M pa yon move gason non. M se yon bon gason wi. M se yon nèg lè m pran fanm mwen, Mwen byen m byen m byen sèvi avèl. Canada ou mwen te mare nan kote sa ou antre li isit. Bahamas ou antre li isit. Kote moun ap travay di mwen fè pakèt tan kote ko gen papye. Lèm vini Bahamas gen bon moun wi se manmzèl ki pat bon wi lè yon nèg pral pran yon fanm Bahamas son bon fanm ou pran wi se manmzèl ki pa bon li pa bon li pa bon yon sèl bagay mwen menm janm te diw deja a M te pale ansanm avè w, ou m pa vle m pa kwè si w te konprann mwen. E Suzette, chak lè m wè w, depi lontan w te deja konn sa, le kè dan mon kè, è bat trè trè trè trè fò. Mwen menm m pap pè pou m di l paske si m pa di l, Yon lòt ap dil anvan m. Roger vine ti nèg vre sa m pral pran la l toufe m si m pa dil yon lòt ap dil anvan m. Non si tèlman gen nèg nan lari a se malfektè yo ye yap chache bèl fanm lè fini pou yo pale tonbe pale franse.

Li pa itilize. Mwen pa avwe lanvè ya poum tounen sa mtap di la lanvè ya misye zanmi mwen m rekonèt ou lontan sim gon moun m ka di kòmsi ki rekonèt mwen lèm te fèk rantre nan peyi ya se ou ya se ou menm li rele ou konprann si vagabon an pran w li baw pitit. Yes! But, m sonje nou te, nou te rekonèt, nou konprann, nou te, nou te byen, men an menm tan tou nan men, m pap baw manti, ou wè nan moman la, m poko, m poko prè pou m refè yon lòt, pou m gen yon lòt relasyon. M poko prè pou m gen yon lòt relasyon. Amen!
Men, e sa m ta vle, m pa tnde di a paske M pa vle kòmsi sa pran desepsyon nan jan m di w la. Mwen pa vle kòmsi sa pran desepsyon. Ou konprann, yon sèl bagay nan vi a, sa ka rive yon moun, gon moun ou wè, ou ta vle gon relasyon avè l, moun nan pa prè li menm pou gon relasyon avè w, konprann? Se pa yon desepsyon, se jis. M pa konn si se paske m pa jèn gason.